Zorit la poko ka mezi figil. Kot sa poum ta pè la. Ou menm poum ta pè a. Anmwe ou pa pè poukisa ou pa fout mwen kalòt la menm devan lan. Bon sim pa kite la pou ou m wè m ka pran w sou ko w m tou fin avè w men m oblije kite la pou ou.
Kèt, sa m ta fè la? Ta sanble si m pa reponn Piter, m ka regrèt. E m gentan renmen l deja, men jan m wè Piter kanpe la, Piter prèske pa sou bò m ankò. Genlè, m ap reziye m, m reponn li, paske m pa wè sa pou m fè ankò nan ka sa non. M reziye m.

Alo? Bonjou Peter, kòman w ye? M anfòm wi.
O, kòman w ap pale avè m la? Silteplè, ou ka fè yon ti vin kote m lakay la, m gen yon bagay pou m di w. Rive kote m lakay la kounye a silvouplè. M pa kwè m ap kapab non. O, ebyen m ka vin kote w? Ki kote w ye? Ou mèt di m ki kote w ye, m ap vin kote w. Alo? Ou pa di m anyen non, epa m di w yon bagay ou pa reponn mwen?
Enben ok, m ap vin kote w. Enben ok, m ap tann ou. Bon jan Piter te dous avè m lontan, epi kounye a e konsa Piter vini ansanm avè m? De tout fason, m pa wè kijan m pral fè.

Kote manman w? Li la wi.
Te manke kote.

Koman sa Manou fè w kontan? Mwen menm m ap redi ui ou vini di m depi m te nan eta sa Freddy te ye lakay mwen an epi kap di pa non Manou konn sitirèz li konnen Freddy ap mennen gwo chal li deyò a wi lap sitirèz. Sa w di m lapè a? Manou fè m wont.

Koman e Pite? M anfòm.
Oh, koman e Bonè sèk konsa? Pa ka mande m koman m ye tou? Bon m di w yon bagay, wè m pa t menm sou vini la menm, si w gen yon bagay w ap di m, degaje w di m li paske pou m ale. Oh, koman sa? Sa w gen w move konsa? Koman, koman sa?
Monchè gade, m deja pa sou san m deja. Ankò yon fwa m di w, si w gen yon bagay w ap di m, w ap jis di m li pou m al fè wout mwen.
Men pi tè rezon fè m rele w la. Se jis pou m mande w padon. Si tout fwa sa m te fè an te deranje w, jis padone m pou sa. Ou konnen e pa sa k pwoblèm nan non. Sè ke ou imajine w dat m ap pale ansanm avè w, ou pa janm di m anyen, epi ou pa vle m pale avèk lòt moun, mwen jis ta renmen konnen ki sa k nan tèt ou. M di w pa pale a lòt moun w ap plenyen, mwen menm demwazèl sa m di w pa pale ansanm avè l, mwen pa vle w ap pale ansanm avèk demwazèl sa, ou pa ka ap met demwazèl sa anfas mwen, e sa m di w mwen menm.

Ebyen ok pè a, kòm ou dim sa m pral pale a Manou pou m konnen pye bagay la avèk tèt li. Ok Piter, bon m di w. E pa san rezon ki fè m poko vle reponn ou non Piter. Mwen jis vle pran yon ti tan pou m fè yon ti reflechi sou sa toujou. Paske m pa vle pou m fin reponn ou, epi pi devan pou m nan erè, sitou pou jan m wè w gentan ap bouje ansanm avè m nan la. E sa k fè m pran ti tan pou m reflechi. M wè w konprann, ou te eseye konprann mwen Piter, m panse w t ap eseye konprann mwen plis toujou. Kòman?
Konprann, konprann, konprann kiyès? Hein? Ou imajine w dat map pale ansanm avè w, ou poko janm ka di m anyen, epi e konsa w kanpe la? Hein? Mwen pè, men se jis, m te vle pran yon ti tan pou m reflechi toujou, paske m pa vle kouri reponn ou, epi pou m al tonbe nan erè. Ebyen, jan w ap pale a la, w pa fè m konfyans? E pa kesyon m pa fè w konfyans non Pitè, se jis m pa vle gen regrè de ou. Se sa selman e pa konfyans mwen pa fè w. Sa vin fè ke jan wap pale a la ou vin fè m vin santi ke m pap ka annafè preske ansanm avè w sak fè sa. Si w avèk yon moun dat sa ou pa janm fè moun nan konfyans toujou. Epi banm di w sonje m te ba w yon semèn ou kite l ekoule bon m regrèt sa pou ou epi wap jis kite m an repo ok. Kòman sa Piter?
M panse ou te ka mete w nan menm pozisyon ansanm avè m pou w konprann mwen wi. An m pa konprann ou toujou? Antouka Piter.
M espere w pran ti pasyans pou mwen toujou, annatandan m ap panse sou sa. Pasyans toujou?
Kòm ou te gen yon semèn devan w si w kite l ekoule, m regrèt sa pou ou. Antouka, m ale.
Piter, Ou ta di m ann al mete w deyò?

Kèt, sa m ta fè la? Ta sanble si m pa reponn Piter, m ka regrèt. E m gentan renmen l deja, men jan m wè Piter kanpe la, Piter prèske pa sou bò m ankò. Gilè, map reziye m reponn li paske m pa wè sa pou m fè ankò nan ka sa non. M reziye m.
Manou! Wi manmi, wi map vini. Manou, m kwè w te tande tout sa pè a te fin di m la. M vle yon esplikasyon lanmou.

Epi yon lè konsa epi l kanpe li di m konsa ke m pa nan level li, e peti fi a mamoune, m pa nan ran l tou sa, l pa pale ansanm avè m, li pa pale ansanm avèk timoun yo ankò. Ou kwè se verite ou ban mwen? Byen tout sa m di yo se verite, poukisa m ta al ban mwen ti Lami? E poukisa ou t ap kache pou li? Poukisa ou pa t fout papa l plent pou li pou l te kite sa? Donk e paske m pa t vle pou papa l te leve men sou li. ki fè m pa t ale, m t al eksplike papa sa. Men timoun yo te konn ap di m pa soti yo, donk m pa t vle tande sa timoun yo t ap di an, m te vle fache. Lè Lala te di konsa, w pa konn ale avè l? Bon, manmi e lekòl m ale, yo pa voye m nan jan de bagay sa yo, epi tou m pa t leve m te jwenn ou ladan l.
Antouka, kòm ou ban m verite, e sa k fè m p ap kale w. Men si toutfwa m ta konnen se manti ou ban mwen, w ap jwenn avè m. Poukisa m pral bay manti an?
Ebyen eh antal pran kaye a pou vin fè devwa. Oh kouzen sa w fè la? Fon ti kanpe cheri, sa t pase men yo pa soti w pa di m? Ah ou konnen kouzen m t al fon ti mache. T al mache ou konn peyi a pa bon? Uhmm. Sa t pase mou an move wi. Ah Sterline m sot kontre la. Ou sot kontre a Sterline? M sot met nan bol li.
Kòman sa?
Sot menm nan bòdi pou sal te fè w la? Te kwè m te di w bay bagay sa vag? An, pou sa sèvi m fè w la pou m ta rann li sèvis la m pa di l anyen? Ah, medam sa yo e gran zenyèz yo ye wi, m pa m pa lage w al fè kont ansanm avè yo. Dayè pou kouzin, sitou pou kouzin li an. M pa m pa swete w al nan afwontman ansanm a medam sa yo. M di w non nan deja wi. M pa kache di w met nan lavi m. Ebyen m pale w, m swete ke w bay bagay sa vag. Dayè m di w m ap jere sa. ok m pa swete ke wal nan zen a medam sa yo anko. Ebyen ok sa wap ret ap fè la ou pa pral lakay. Map antre wi. Ebyen ann ale nou. Ann ale.
Ebyen ok map fon fason poum vin jwenn ou tayè. Ebyen ok dako. Steyika! Steyika! Wi!

Kòman nap fè konnen? Pa kòman papa m ap fè konnen. Men sa map fè. M pral pase kote yon moun la, epi lè map tounen an map pase achte gato ansanm avèk gòm nan pou ou. Ou konprann? Ok.
Epi wap di lè fini papa m ap vin bat ou. Enben ou menm kap di l sa? Enben ok pale bay la. Dakò.

Humm men nou pa menm javel m byen kontan nou pa menm javel etal ye an m pa ta renmen pou nou konsa tou. Kò mwen vrèman kontan paske nou pa menm jan ansanm avèl nou toujou al nan kou nou swiv kou nou pou nou al nan egzamen pou nou ka fon pakèt pwen dakò. Ebyen nou kontinye konsa dako? Ebyen m pa rete non. Dako.
Nou konn sak pase? Dim kiyes nan nou ki al rakonte papa m ke lem al lekol se nan pezi m ale a. Sim gen grenn nan mouda nou. Griyen dan nou bon mwen. M pa janm kwè nou bwose dan nou maten an menm. E pa manti w bay?

Pa ba tchoui sou ak granmoun nan jan w wè l t ap mache a moun dal kòde djòl li tou kwochi an. Al laka laka kareman, al pot manman m plent di manman w pa ket bann bagay sou mwen. Granmoun nan manke fè manman bat mwen wi. Bon pitit, sa k fè manman w pa bat ou la? A w konnen m pap ak granmoun nan m ba l verite. Sa k fè granmoun nan ap bat mwen apre sa granmoun nan t ap fè m pou yon mechan bwa. Sitirèt twòp. Pou sitirèt, jan w t ap sitire l. Yo te de wonfle yo byen ret wi yo. Granmoun nan fòkè nan may li wi. Li pa okenn fòkè. E ok pap sitire pitit li a.
Sak genyen? Konnye an sot lè ou poko menm rive menm ou tounen byen move. Map pale avè w menm reponn ou paka reponn. Sa w genyen tifi? Gen yon moun ki nan kont avè w nan wout lan? Map tann ou pou dim sa gen ou pa ta pale ou pa gen lwa bèbè sou ou map tann ou. Anbè ok anba flè a nou chita menm anbè ok kounya map vin sou ou nou mèt tann dakò.
Si w gen grenn nan mouda w, di m si se ou menm k al di papa m konsa o lè m al lekòl la, m kite lekòl la e nan plezi m ale m pa al lekòl vre a. Ban m di w yon ti bagay. Wi map tande w e sak gen. Ou so bourik minm.
Konsam vin sou ou minm poum fè w kite tripotay. Be bat mwen non pa gen kran ankò. Sim jwenn posiblite poum fè map fèl. Hehehe. Pa vin kakaye sou mwen la non madam. Be fout mwen yon kalòt ou gen kran.
M pa konprann nou nou menm. Ou te bezwen nèg mwen. M fin kite nèg la pou ou, kounya w chache yon lòt fason pou takine'm met dèyè ankò. Ebyen sa wap fè? Wap kite l pou ou pa gen okenn dwa ansanm avèm ankò cheri m gentan kite nèg la pou ou pa gen okenn dwa pou al pale ni papam ni sesi pou al fè okenn tripotaj sou yo. Ou patap janm al pale avèk papa w. Sa w tal dil la.
Banm di w yon ti pawòl, tande byen demwazil. M pat janm bezwen pran Whisky nan men w ok. Enfini tou pa anba leve m nan jan de vi sa yo, mache pran nèg goumen a jèn fi pou nèg. E pa sa w te bezwen fè la. M pat janm gen bezwen fè sa ok. Banm retire linèt mwen poum gade w. Gade m byen. Ou menm ki gen kè kanpe ap ouvè bouch ou repete m bagay sa. Wè mwen menm. M pa leve nan jan de vi sa yo. Se swa w deplase, swa m deplase. Ou wè jou m aprann.
Se ou menm k al di papa m bagay sa a, m ap fouye dwèt mwen nan je w. Bann tripotay.
Mèsi, m ta swete sa.
M ta renmen konnen, se bagay nou an plen men nou, di m kiyès nan nou k al di.

Mèsi manman. E pa vye kouzin Solomon nan k sot kwaze nan ri Fanda a? Map pale nan telefòn mwen, sak rele Lala a wi. Map pale byen pwòp nan telefòn mwen, li vin e pa de pawòl li pa vin di non. Fanda, kiyès ki Lala? E pa ti andeyò a? Lap vin anvwaye a. Sa Solomon voye chèche pou l vin moutre l vè dlo glase nan bòl ou fè sa? Li menm menm! Li menm ki gentan soumoun nan eta sa ki bezwen batistè sou non.
E pa de bò li batize non.
Vin al montre m kay Solomon.